Rezonans Info.
Vandredi 12 septanbre 2025 Madame, Mesye, gwo bonswa pou nou tout. Byenvini nan dènye parèt bilten Rezonans Info pou semèn nan. Nan mikwo a pou prezante w li se Jude Duclaire.
Rezonans Info. Nan aktyalite nasyonal la, Prezidan Smith Augustin akonpanye pa chèf kabinè li a te fè yon vizit koutwazi jedi 11 septanm 2025 la nan Rektora Inivèsite Leta Dayiti a UEH pou diskite sou sitiyasyon enstitisyon an. Pandan reyinyon sa, rektè a te prezante prezidan bezwen ijan yo. Li te note ke plizyè kanpis nan divès fakilte yo te ekspilse, piye oswa syeje pa gang ame yo. Sa te fòse UEH la lwe espas pou asire kontinite kou yo. Nan kad ekspansyon inivèsite a nan divès depatman peyi a, ekip rektè a te idantifye plizyè sit pou konstriksyon nouvo kanpis Rektè a te mete aksan, pami lòt bagay, sou enpòtans esansyèl envestisman estriktirèl nan edikasyon siperyè kòm yon poto mitan nan devlopman kapital imen nasyonal la. UEH la gen kounye a 1,500 pwofesè, ki gen ladan n 1,200 pwofesè a tan pasyèl ak 300 pwofesè a plen tan. Rektè a ap konsidere ogmante kantite pwofesè a plen tan pou asire pi bon sipò pou etidyan yo, patikilyèman sa yo ki prèt pou fini etid yo. Aprè vizit sa a, yo te soumèt yon bouyon bidjè inivèsite a pou pwochen ane fiskal 2025-2026 la bay Prezidan Smith Augustin. Montan total la, apeprè 8 milya goud, pral ede amelyore operasyon inivèsite a epi ankouraje relansman aktivite li yo, patikilyèman atravè akizisyon nouvo lokal, ekipman ak materyèl nesesè yo. Pou ranfòse koyezyon sosyal la, lapolis kominotè Edipòl la anonse òganizasyon. Maraton pou lapè a ki pwograme pou 20 septanb sòti Dèlma 40 B rive plas Bwaye nan Petyonvil, jèn gason ak jèn fi ansanm ak minè pral kouri pou lapè epi non pa kont bal bandi yo, daprè sa komisè an chèf Etienne Jean Salvador, kòdonatè nasyonal lapolis kominotè a eksplike. Gayan yo pral resevwa bèl pri li ajoute Edupol resevwa sipò ajans Nasyonzini yo ansanm ak plizyè enstitisyon nasyonal ak entènasyonal pou asire siksè evenman sosyo espòtif sa.
Rezonans Enfo. Dyalòg nasyonal pou yon ekonomi enkliziv ak pasifik se yon pwojè PNUD ak Òganizasyon Entènasyonal Travay OIT aplike li gen pou objektif idantifye obstak ki anpeche jèn fanm ak jèn gason antreprenarya, ranfòse enklizyon finansyè epi diminye divizyon dijital la. Òganizasyon sesyon fowòm nasyonal yo otou pwojè sa a prevwa pou fen mwa septanb lan, daprè sa Xavier Michon, reprezantan rezidan PNUD yo an Ayiti te anonse pandan yon konferans pou laprès mèkredi 10 septanm 2025 la. Dapre eksplikasyon li yo, inisyativ la gen pou objektif reyini jenn fanm ak jenn gason yo ansanm ak moun ki gen enterè lokal yo pou ankouraje enklizyon finansyè, edikasyon nan antreprenarya ak ekonomi dijital la. Toujou nan aktyalite nasyonal la, fowòm ansyen premye minis yo avèti sou yon vid enstitisyonèl an 2026 pandan 7 fevriye 2026 la Ap pwoche dat ki make fen manda Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an, KPT, a, Fowòm Ansyen Premye Minis yo, FAPM, prezide pa ansyen Premye Minis Evans Paul avèti sou yon gwo kriz politik nan yon deklarasyon ki pibliye madi sa a òganizasyon an denonse yon sitiyasyon nasyonal enkyete ki make pa ensekirite, enstabilite politik, efwondman ekonomik ak sosyal. ak izolasyon entènasyonal peyi a pou evite yon vid enstitisyonèl, FAPM lan mande pou yo òganize ijan yon konferans nasyonal enklizif ki reyini aktè politik, relijye, ekonomik ak sosyal ansanm ak dyaspora a objektif la se pou defini yon ajanda komen ayisyen pou Ayiti. Fowòm nan mete aksan sou responsablite fòs nasyonal yo pou jwenn solisyon dirab, rejte depandans sou misyon etranje yo, li mande yon vag patriyotik pou retabli sekirite, relanse ekonomik la epi trase yon chemen Konsansis pou lavni.
Rezonans Info. Roody Stanley Penn nouvo anbasadè ekstraòdinè ak plenipotansyèl Repiblik Dayiti an Repiblik Lachin Taiwan te prezante lèt kredansyèl li bay Prezidan Lai Ching-te nan madi 9 septanm 2025 la. Anbasadè Penn te transmèt salitasyon Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an Gouvènman ayisyen an ak pèp la bay chèf deta taywanè a, diplomat la te mete aksan sou gwo onè yo te ba li pou l reprezante Ayiti ankò nan Taywann. Pou pati pa li, Prezidan Lay te fè lwanj pou karyè ak eksperyans Anbasadè Penn toutpandan li te raple wòl aktif Ayiti nan sipòte Taiwan nan sou sèn entènasyonal la.
Rezonans Info. Marc Merzius prezime delege depatmantal Nò a ta va fèmen pòt yon lekòl prive nan lokalite Vòdèy, komin Plèndinò lendi 8 septanm 2025 la akoz sikilè ministè edikasyon nasyonal la ki mande ak lekòl yo pou louvri pòt yo premye oktòb 2025 la. Delege a pat menm rive nan vil Okap, minis Antoine Augustin ta pral rele l pou mande l retounen sou desizyon l, selon enfòmasyon nou jwenn enstitisyon eskolè sa ta fè pati yon sistèm entènasyonal ki pa lye dirèkteman ak MENFP a.
Rezonans Enfo. N ap fini aktyalite nasyonal la, Lapolis nan Jòjya, Etazini mete anba kòd. Resòtisan ayisyen an, Luçon St-Cyr alyas Ti Kolòn, akoz li tap kondwi ak yon lisans ki revoke, lapolis te arete pwomotè epi ansyen manadjè divès atis nan endistri mizik ayisyèn lan. Depi 28 dawout 2025 lan, jouk kounya, Li twouve l nan prizon. Nan aktyalite entènasyonal la, Prezidan ameriken an, Donald Trump, reklame avan yè mèkredi 10 septanm 2025 lan pè nan kapital.

ki te vin ann Amerik pou chèche lapè ak sekirite, pwosè l dwe fèt rapid, pa gen dout sou sa, yo dwe ba l pèn de mò. Rezonans Info. Aksyon sa pase 9 septanm 2025 lan, pandan prezidan ameriken an t al nan yon restoran toupre La Mezon Blanch nan Washington, manifestan yo, t ap di move pawòl kont prezidan ameriken an e yo t ap repete byen fò ou se Itlè pou moman kounye a, n ap presize kesyon sòti ale nan restoran se pa yon bagay Donald Trump fè souvan. Pou grenn okazyon sa a, li tonbe sou yon gwoup ki pa patizan pa l, e ki t ap rele l chalbare dèyè l, selon France 24.
Rezonans Info. Se ak nòt sa n ap fini aktyalite entènasyonal la, yon gwo responsab nan Depatman Deta voye yon piga bay tout resòtisan etranje k ap viv Etazini e k ap glorifye asasina aktivis politik konsèvatè a, nou pa byenveni e n ap pran mezi apwopriye kont ou. Se sa responsab la di pa rapò ak sasina sa ki fèt avan yè mèkredi a Christopher Lado ki se sekretè deta adjwen nan peyi Lèzetazini fè konnen etranje k ap bat bravo pou vyolans ak layèn yo se vizitè ke nou pa kapab akeyi nan peyi a li di li te choke lè li wè sèten moun sou rezo sosyal yo ki kontan pou sa k pase a M ap mande pou fonksyonè konsilè yo pou antrepran nan mezi apwopriye yo, se sa Mesye Landau anonse li mande pou tout moun ki ta wè kòmantè negatif etranje k ap fè sou asasina a pou fè konnen sa pou yo ka pwoteje pèp ameriken an n ap siyale gen plizyè kategori moun Ozetazini ki te gen pwoblèm ak pozisyon Charlie Kerr ki se prezante kòm yon aktivis ki trè radikal, yon pro-Donald Trump, ki gen diskou anti-moun nwa, anti-LGBT. Nan ribrik espòtif la, n ap genyen pou nou pale de 5 chanpyona. Majè nou plis gade an Ewop yo, nou prale nan peyi Langletè pou nou wè kòman sa ap ye nan divès match k ap genyen pou wikenn sa. Ebyen, demen, si Dye voulan, Arsenal ap jwe fas ekip Nottingham Forest la, Bournemouth ap jwe fas ekip Brighton nan, Crystal Palace ak Sunderland, Everton ak Aston Villa, Guerrier Fulham k ap jwe fas Leeds, epi Newcastle ap jwe fas ekip Nottingham Forest la, epi West Ham ap jwe fas ekip Tottenham nan. Brentford ap jwe fas ekip Chelsea a. Nou konnen ke ekip Nottingham nan ki li menm ap jwe fas ekip Arsenal la. E pi ki gen ekip Wolverhampton nan. Wolverhampton nan ki gen yon nouvo fanatik an Haiti. An ben Wolverhampton ap jwe a 10 er demen. E eh bien nou ap pral suporte ekip Wolverhampton nan. Epi an dimanch gen Burnley k ap resevwa ekip Liverpool la, Manchester United a prale an deplasman lakay ekip Manchester City a nan dèbi mankinyen an a 11 zè 30 dimanch nan chanpyona Dalmay chanpyona Dangletè de foutbòl dizon mye. Epi an Espay kòman sa ap ye pandan wikenn nan, demen gen Getafe k ap jwe fas ekip Real Oviedo a, Real Sociedad ap Real Madrid a 10 zè 15, Athletic Club Bilbao ap jwe fas ekip Alaves la. Atletico Madrid ap jwe Villarreal a 3 zè demen, epi an dimanch ap genyen plizyè match nan chanpyona Despay de foutbòl la. Ebyen an dimanch lan genyen Celta kap jwe fas ekip Girona, Levante, Real Betis, Osasuna, Rayo Vallecano, Barcelone, Valence, Barcelone kap resevwa match foutbòl sa dimanch a 3 zè. Epi nan. Nan Bundesliga, Heidenheim demen ap resevwa Borussia Dortmund, Union Berlin ap resevwa Hoffenheim, men Mainz ap jwe fas ekip Leipzig la, gen Fribourg kap jwe fas ekip Stuttgart la, gen Wolfsburg kap jwe fas Cologne, epi Bayern Munich ap jwe fas HSV demen samdi a nan sa ki gen pou wè avèk divès match nan Bundesliga, epi an dimanch ap genyen plizyè match.

Genyen AS Roma kap jwe fas ekip Torino a, dèbi se pa yon bèl match Torino fas ekip AS Roma, m te panse se dèbi Torino a, men non se AS Roma kap jwe fas ekip Torino a, epi Atalanta ap jwe fas Lecce, genyen Pisa kap jwe fas ekip Udinese Pompeluni a, genyen Sassuolo kap jwe Lazio de Rome, Milan AC. a 2 zè 45 ap jwe fas ekip Bouloy la an dimanch nan seri a italyèn nan epi an lendi an match dekale ap genyen ekip Verona kap jwe fas ekip Kremounouse a Komo ap jwe fas ekip Genoa nan sa ki gen pou wè avèk Chanpyona d'Italie de football, an nou travèse nan dènye chanpyona ki se chanpyona de France Liga 1 an, ebyen demen Nice ap resevwa Nantes, Auxerre ap resevwa AS Monaco, match sa ap jwe a 3 zè 5 demen aprè midi nan lè peyi d'Haiti, epi an dimanch ap genyen plizyè match, Lille ap jwe Toulouse, Mainz ap jwe fas Angers, genyen ekip Paris Saint Germain an kap jwe fas. Lens epi Strasbourg ap jwe fas ekip Le Havre, Brest ap jwe fas ekip Paris FC a, Reims ap jwe fas ekip Olympique Lyonnais a, match sa ap jwe li menm a 2 zè 45 nan chanpyona Chanpyona de Frans de foutbòl. Ebyen se tout pwen sa yo nou te pote pou ou nan aktyalite espòtif la. Nan aktyalite meteyo a pou jodi vandredi. 12 septanb 2025 lan, prezans yon zòn antisiklonik sou rejyon Atlantik la favorize kondisyon meteyolojik modere akoz pasaj yon ond twopikal sou zile peyi Dayiti, aktivite lapli fèb modere, pafwa gwo kout lapli ak bon kèk kout loray, depatman k ap resevwa kèk gout lapli pou aswè a ak. Pou rès wikenn nan, se Grandans, Nip, Sid, Sidès, Nò, Nòdwès, Wès, Latibonit avèk Sant, Pòtoprens ak zòn ki nan alantou yo se kèk tèt mòn kap gen pou resevwa kèk aktivite lapli pou aswè a ak pou rès wikenn nan. Pou lanmè a se toujou prekosyon nan kot Nò, Gòlf Lagonav ak kot Sid. Nap mande tanpri souple rete vijilan epi evite

Pa rapò ak chalè a k ap kontinye sou tout peyi a, n ap mande ak popilasyon an kontinye bwè dlo pou n pa dezidrate, mete rad ki pi leje, pwoteje granmoun ak tibebe yo, limite deplasman nou sòti 11 zè pou rive 4 zè nan aprèmidi. Nan ekonomi an, to referans kalkile brh pou jodi. Di vandredi 12 septanm 2025 lan, 130 goud 64 santim pou yon dola ameriken. Se la n ap mete fen nan bilten Rezonans Enfo pou jodi a. Nou te trè kontan pou nou te rantre lakay ou pandan tout semèn nan. N ap swete w pase yon bon wikenn akonpanye de Radyo Tele Rezonans.